Mesye, men ki chèk ki fè nèg yo bezwen mete lit la setyèn nan difikilte. Se aryere salè misye a ki evalye a 9 mil a 966 mil goud. Epi DAJ, ki se yon sitwayen ki pa dwat depi dè zane anndan sistèm jidisyè, anndan ministè de la jistis, ebyen li mare sosis li ansanm avèk yon sibtiti komisè gouvèneman. ki rele Wilbert Jean François se yon sitwayen ke yo te revoke anndan sistèm nan pou fot administratif grav. Ebyen jodi a, nou wè Wilbert Jean François fè sifas kote ke li gen dèyè l Komisè Aubou ki te ansyen komisè Kwadèboukè, ki vann taba e l arete Gotye pou l te ka vann taba ba 400 mawozo. Enben nou wè se misye ki dèyè Wilbert Jean François, kote Wilbert Jean François envite komisè gouvènman, e pa ansyen non mesye, komisè gouvènman paske lè yo mete w an mize disponiblite ou toujou komisè gouvènman. Ebyen, envitasyon sa a komisè gouvènman pa jwenn li, ebyen yo transmèt envitasyon sa a an manda dame! Ebyen Jean François ki se esklav lap travay pou mèt li ki se DG ministè de la justice, mèt li ki se DAG e kontab la ebyen li di fòk arete Lucnas Etienne paske Lucnas Etienne ap revòlte ap revandike dwa l kote ke Nou gen yon ansanm de nèg k ap vòlò nan peyi a e nou menm avoka pwotestatè yo n ap goumen kont kòripsyon an nan peyi a. Mesye pa bliye, se jan de kòripsyon sa yo ki mete nou nan ensekirite sa a. Se jan de kòripsyon sa yo ki ban nou povrete a. Enben jodi a Lucnès Etienne ki se komisè gouvènman Pòtoprens, li denonse DAJ. Li denonse DG ministè dajis la ki nan vòlò chèk. E men nou gen prèv lan men nou. E Luc Nassetsen ap resevwa de menas kote nèg yo di yap fizye l. E byen Wilbert Jean François ki son tyoul, son esklav, ke yo di l dans 2 jours à venue li pral li pral komisè an chèf pakè Pòtoprens. Ebyen, li di ke fòl arete tout nèg M. Wilbert, e Wilbert Jean François tèlman grav li di menm avoka yo l ap arete. L ap arete yo ap min. Ebyen jodi a nou di Wilbert Jean François manda sa l gen nan men l an li mèt bwè l. Nou ba l defi pou l pou manda sa egzekite. E n ap di dcpj si Wilbert Jean François ta oze l. Voye manda a dcpj pou yo ekzekite l. Arete Wilber Jean François avan, fò l ta ban nou pou ki sa yo te revoke l kòm sibtiti komisè gouvènè sou administrasyon Guillaume nan. Ebyen jodi a, nou konvoke laprès pou n di pèp ayisyen an li antrave! Pa bliye, nèg ki ta dwe ap pwoteje nou, ki ta dwe ap pase lòd pou komisè yo, pou pakè yo fonksyone, ebyen se yo yo jwenn nan vòlò! Se yo menm yo jwenn kap fè malvèsasyon. Eben nou di minis jistis la, kòm sendik la toujou, si pa nan koripsyon, nou vle. Li gen 8 jou fran pou l revoke ni DAG, pou l revoke ni kontab la, epi fè yon rapò pou DG ministè de la jistis la voye l. Kote l dwe voye l la pou yo pran sanksyon kont li. Mesye, lè gen koripsyon o pi o nivo de leta, pitit pitit nou ap vin nan gang, ebyen nou wè gwoup nèg viv ansanm yo ap goumen pou tèritwa, ebyen otorite de la jistis yo pa le biyè de DG a, e DAJ e kontab la, y ap goumen pou jiridiksyon paske yo vle pou nou tonbe nan anachi total. Eben nou menm nou mande ULCC pran responsablite w al mennen yon ankèt nan ministè dela jistis e tout nèg sa yo dwe arete y konpri Wilbert Jean François ki se yon sibtiti komisè gouvènman la yo te revoke. pou malvèsasyon, men jodi a, Wilbert Jean François oze leve dwa pou l ap met manda damne dèyè yon komisè an fonksyon, vwala ke lalwa di men pwosedi klase pou ta fè sa. Enben nou menm avoka nou di, de de jou a venu, pakè Pòtoprens ap fèmen si pa genyen de desizyon ki pran. Enben Wilbert Jean François pral konnen sò l. Pase nou pral blokel li pap ka antre la pase son malfektè li nan asosyasyon malfektè kap vòlò chèk moun m pran responsabilite m di sa wi epou wilber jean François nou bay defi wilber nou kèsi plenyen la ebyen jodia li grav fè mesaj la pase m di popilasyon 75 la aranje nou antre la pase wilber jean François pral kòmanse vòlò ti kay nan zòn nou yo la pase se. Obou ki mete l, Obou te vann taba, Wilbert Jean François vin vann Dèlma 75, pran responsablite nou moun ki gen moun nan prizon anvayi pakè a pou nou mande komisè administratè a kisa lap fè avè nou avèk moun yo nan prizon an se rezon sa ki rann ke DAJ pat vle fonksyone a Roosevelt Cadet. Pase Roosevelt Cadet pap lage gang pou yo, Roosevelt Cadet pap lage nèg ki nan vann ògàn pou yo, ebyen li chwazi revoke l. Dènye presizyon m ap fè nou konnen, DAJ sa te enstale Monclè, Monclè se yon vòlò, li kase kès pakè a l ale. Mesye nou gen dout wi, men li te enstale nèg ki la, administratè la. Mesye. Pran pran pran pran responsabilite nou fè mesaj la pase kofre a pral pase kelke mo mèsi.
Pou nou fè swit avèk sa konfrè nou sot di a e majistra Luc Nance li se manm yon strikti ki rele jasma jamè se mon avoka kote ke mwen menm Ismon Jerome se kòdonatè anndan strikti sa nou konprann fò mal Yon majistra ki andan yon enstitisyon, k ap fè la, k ap rann desizyon o non de la lwa, se yon moun ki dwe sanse konnen la lwa. Majistra Jean Wilbert, Wilbert Jean François, se yon majistra ki ta sipoze konnen la lwa, se sa m di, m di ta sipoze. Pou ki sa? Paske dekrè rejistran pwofesyon avoka a, li klè, li di ke yon avoka, yon majistra pa ka tande l san ke l pa adrese yon korespondans bay batonye kote li afekte a pou l tande l. E ke majistra Lucnas non sèlman li majistra men zosi li se avoka. E selon sa nou aprann, lè majistra a rele m pou l di m Mèt Jewòm antan ke manm JASMA, mwen wè yon sou rezo sosyo, mwen jwenn yon lèt envitasyon k ap sikile sou rezo sosyo ki mande m pou m parèt, le 8 oktòb anndan pakè a, m pa touche de envitasyon sa a. Li di m le fèt ke m pa touche l, m pa ka vini e mwen aprann ke touswit yo transfòme lèt envitasyon sa a nan manda an manda amne pou yo desène kont li. Mesye swa yon serye. Pou ki sa yon sitwayen k ap travay, lalwa fè obligasyon l ap travay fòk li jwenn salè li, kote l ap travay la. Yn fwa ke l pa jwenn li, li gen posiblite pou l revandike pa tou lè mwayen. Enben nan revandikasyon ke l ap fè, li estime ke gen yon ansanm de chèk ki anndan ministè la, chèk sa yo se chèk ki yo fè wout kwochi avèk yo, pandan ke l ap denonse sa, pou sa sèlman l mande l arete. Donk mwen menm antan ke responsab JASMA, ke m twouve maten an fòk mwen pataje solidarite sa avèk li, e ke nou menm nap fè swivi paske nap fè apèl a tout avoka nan jiridiksyon yo, kote ke Majistra Liknas non sèlman son avoka men li se manm JASMA menm jan lòt avoka nan jiridiksyon yo manm JASMA paske si nou menm ki se avoka yon remèt avoka manda damne pou arete moun kap fè yon delenkan kap manke touye moun nan sosyete a paske avoka yo pral fè lajan. Sa vin raple m avèk nan reouvèti ane jidisyè a diskou batonye Pòdpè a ki te raple majistra yo, li di gen 2 posiblite. Premye posiblite a se swa majistra asi ou debou yo, yo konsantre yo sou sèlman salè yo, avoka li depann de onorè l. Lè yon majistra kanpe, li se majistra l gen salè li, l gen frè a la dispozisyon l, epi li rantre nan li franchi lizyè. nan avoka pou l di ke si avoka a akonpanye yon kliyan, li kirye pou l konnen ke se kòb avoka ap fè, la ou wè se yon nèg entansyonèlman ki vize tout bagay non sèlman l vle pou l majistra, li vle pou l avoka. Donk li pa ka tou lè de alafwa. Donk se sa k fè nou menm antanke avoka, Jasper Jean Vincent Mon Avocat, majistra rele nou li di nou ke men lèt envitasyon an, Don nou menm nou deside, jan w wè konfrè a sot di la pou n pote, pou pote solidarite nou avèk li, e nou di sa pa p pase n ap fè apèl avèk tout lòt avoka nan jiridiksyon yo, pwofesyon nou an, nou menase nan pwofesyon nou an, nou pa ka egzèse l, majistra sòti pou yo arete nou. Se nan objektif sa ki fè jounen jodi a, laprès la jodi an, donk se yon majistra li avoka epi li toujou majistra. Se sa ke maten nou te konvoke laprès pou nou di ke. Jasma pote solidarite l avèk Maïssa Etienne. Mèsi bokou. Alò, kòm non an li trè koni, se mèt pou sinifye jis avoka di bawo de Pòtoprens, e se avèk anpil lapenn lòske nou aprann ke ta gen yon envitasyon ki ta lanse kont komisè Etienne, alò Lucas Etienne, ki ta fè swivi pou dè dosye li menm ke ki fè l tò e prejidis. Lòske yon komisè nan pakè Pòtoprens, ki avoka dabò, ki ta viktim de ministè de la jistis, ki ta pran yon chemen la jistis li menm, pou l ta reklame chèk li yo ta kenbe, e nou ta aprann ke yon komisè pakè la, ki se Wilbert Jean François, ki ta deja bay yon envitasyon kont Komisè Lucas. E ta gen soupson ki ta di ke Komisè a genyen pou l ta emèt manda dame kont Komisè la. N ap raple avèk Majistra Wilbert Jean Antoine, alò, Wilbert Jean François, pou n di l ke dekrè 79 lan li pwoteje avoka. Lalwa pòtan la kreyasyon de la magistrature, Li pwoteje egalman majistra yo. Lalwa trase kòman w ka envite yon avoka e kòman ke w ka envite yon majistra si l ta komèt yon enpè, swa an egzèsis fonksyon l oubyen an deyò fonksyon l. Donk, se dwe de koensidans nou wè ke majistra Robert Jean François, li mete de kote sa yo rele ke lalwa ki kreye CSPJ an, ki kreye òganizasyon jidisyè yo, ki kreye egalman donk dekrè ki reglemante fonksyon avoka a, li pase out de sa, e li menm ke kreye yon lòt kòd enstriksyon kriminèl, li oubliye ke si atikle 13 jouska 27 CIC a li ba l atribisyon kòm komisè di gouvèneman, li pase otreman pou l deside, pou l deside ta fè sa yo rele ke yon veritab entimidasyon avèk komisè Etienne ki ap fon travay ki nòb. kap defann enterèl e nou di ke sa li pap pase nap denonse sa donk jisko pòt de lanfè poun di ke komisè Etienne pa byen entimidasyon lap fon demann ki nòmal paka gon komisè ki la e alepòk Etienne nan pakè komisè François te la tou ki te zanmil anndan pakè a e jodi an sezi poun wè ke se menm komisè Wilbert sa. ki deside te sakrifye ankò le kondisyon kriminèl, ki sakrifye tout atribisyon l kòm komisè di gouvèneman, pou l ta deside ke envite komisè Etyèn, n ap di ke sou kèl motif ke komisè a fè envitasyon an. N ap raple pou di ke yon komisè di gouvèneman lòske ou pakè, ou sezi pa plent, ou sezi pa rapò, ou sezi pa denonsyasyon, men fò omwen ke w gonfle li an. ki prezante fizikman, ki pote pèt kont yon pèsòn kèlkonk. Nou pa konnen èske komisè a gon pèt nan men l, ki sa l genyen, men l deside ke ta ap bay envitasyon e lanse l deja kont komisè Etienne k ap reklame chèk li onivo ministè lajistis. N ap di ke nou lèzavoka. nap di ke nap batay pou nou ka relve kòm ta di ke diyite pwofesyon an, pou nou ka relve sa yo rele ke onètete avoka yo, sa jodi an l pap pase e nap di a komisè Wilbert Jean François li pa ka ap vin envante lwa anndan pakè a paske lè w komisè di gouvèneman obligatwa fò w teste lèzopòtinite de pouswit ou pa ka sèlman motive ou jwenn lòd. O nivo ministè la jistis, w ap lage manda dè yon komisè di gouvèneman, pa oubliye ke komisè li ki ta sipa revoke, se yon komisè yo te bay yon miz an disponibilite. Lòske komisè an pa revoke, komisè a toujou anndan sistèm nan. Sa ka rive gen yon ti bagay ki pase, minis lan, donk pou yon rezon kon lòt, deside ke retire fonksyon an pou yon ti tan, men nou genyen komisè Etienne toujou yon komisè di gouvèneman. Men jodi a n ap wè ke se yon lòt komisè. Donk ki ap resevwa lòd, k ap bay envitasyon, paske komisè ap fè yon travay, l ap reklame chèk li. E n ap di komisè a avan tou, komisè Etyèn Liknas pa ne majistra non, li ne avoka. Li se dabò avoka, e n di ke dekrè 79 lan di, lòske yon avoka ke ta fè yon enpè, donk nan fonksyon l, ou sipoze ekri bawo datach li, bawo datach lan kounye a li menm l ap rele avoka a, l ap tande l, l ap pran motif Ke donk ou envite l la, eske l konstan ou non pa, se ke le batonye, donk ok, al batonye di bawo okel komisè a ta atache an, ke l pral wè ke li premye avoka, donk avoka a, li pral gade ke eske gen motif, li pral chita ak komisè gouvènman an, pou wè ki plent li gen nan men l, si l ta wè avoka a ta fè yon bagay ki pa sa, li menm ke l ap rele avoka a, l ap tande l, l ap pran yon desizyon, e l ap mete avoka a disponib. pou lajistis e dè lò ke le bale batona l ap achemine yon rapò o nivo komisè gouvènman l ap di komisè avoka sa a disponib pou ou ou ka tande l avoka pa yon ti pou lage men il pare ke Wilbert Jean François pa t janm avoka paske si l t avoka li pa t ap fè sa konsa paske yon nèg ki avoka ou vin dab majistra dabò pa de majistra men o mwen ke fò ta konn dekrè de 79 lan ki reglemante donk pwofesyon an w ap aji avèk etik deontoloji, respè. Se ke komisè a oubliye fonksyon l, l ap fè yon djòb sal e n ap denonse sa, sa p ap pase. N ap di komisè a fò l rantre envitasyon an e si l pa rantre l nou menm nou menase kanmenm ke pou n entante aksyon kont komisè lan e dezòmè n ap mande komisè a pa p ka met pye l la ankò e n ap mande a minis jistis lan donk se pelisye n ap mande avèk sa yo li donk PM Alix Fils-Aimé. Ajan komisè a ke li transfere ou byen revoke pase komisè a pa pran anyen la kòm jistis. Pa oubliye ke komisè sa k bay manda sa se ou byen Jean François. Menm yon envitasyon pap siyen pou ou non. Malgre gen motif pou lakèl li pap janm fè anyen pou ou. Ò poutan jodi a ke yon senp bagay li gentan bay manda damne. Moun konn ap bat moun kòm mèt lan di l tiye moun tout bagay komisè a di w non pran vwa legal wi e jodi an l motive ki ap bay manda damne. Kot kiyès? Kot yon majistra? Donk sa pap pase ditou e nap di ke mwen mèt Osini Ferjus avoka bawo Pòtoprens kèlkeswa avoka ki an danje map kanpe bò kotel map fon sèl avèl nou sòm di menm kò nou sòm apateni o tanp de temis pwoblèm de lòm se pwoblèm de nonm sa pap pase e nap denonsel sou pòt lanfè. Ke
mesye yo. Gè pa konn pakou. Mèt Etienne Nicolas se nèg ki al lekòl, li fè ekòl de dwa, li antre nan lekòl majistrati kote li sòti nòmalman kòm grefye an chèf zòn Kwadèboukè. Li vini kòm. Commissaire du gouvernement mesdames et messieurs ke li pa yon moun ki soti ki kale se pa yon kote eklè ki kale met en place nap profite poun di mesye yo yo mal konte yo mal kalkile nou pap pran presyon nou pa pè nap aji jan nou dwe aji selon la justice nap aji jan nou dwe aji selon la justice afè manda damne manda devitasyon Sa yo pa fè nou pè. E mwen rete kwè li pa fè Mèt Lavalas pè tou. Antanke prezidan yon pati politik ki se PPCZ Dayiti, Mèt Lavalas, li konnen li pa pè. E li gen tout sipò estrikti pati politik la avè l. E n ap mache, n ap vanse, nou pale dwato do. Nou di mesye yo nou pa pè. komisè Etienne pa pè e nou pa pè e l gon staff avèl ki pa pè n ap di mesye yo rekalkile yo repanse yo repanse yo sa y ap fè a li pa bon pa kite la repiblik wè anba yo pa kite la repiblik dekouvri ke yo pa bon sa y ap fè a li pa bon se poutèt sa nou vin lanse yon alèt nou vin lanse yon kidalam nou di mesye yo tann repons 7 oktòb, popilasyon an pran lari e pa bliye se la jenès mèt Liplas Etyèn son jèn son jèn son jèn ki ka defann tout jèn mèsi bokou. Map toujou triyonfe.